Nap nou pral pran kòl yo talè. An nou avanse pou nou fin fè nou tande deklarasyon Johnson Napoléon an. Paske nap mete kaye misye o pwòp. Ok. Sèvent tou. Ok. Nap mete kaye misye o pwòp. An nou tande.
Mizik. Enfòm. Bann nou ayisyen nou pako menm rive nan kindègadenn dè peyi vwa poun ta rive nan filo ok so sa ve dir ke nou nou nou se yon pèp bezik enfòmasyon ke Fernando ap bay yo se enfòmasyon ke cnn ap bay la kounya pouki rezon m bezwen al tande yon nèg kap pale de koronaviris pandan se tan m gen cnn la. Ok, ann kanpe la. Johnson Napoleon ban m pale avè w. Tande ki sa misye di, Kounya a, wala a, n ap rantre, m di nou m ap depatcha, m ap dekòtike sa misye di yo. Kounya la a, nou pral antre nan sa ki rele kontèks sa Johnson di a. Deklarasyon Johnson nan kounya a, n ap rantre, nou pral antre nan kontèks li. Paske la a, nou pa bezwen mande, nan ki kontèks li di l? Ban m tou ban nou kontèks li. Men kontèks sa l di a. Ban m ban nou retande l ankò yon fwa, pou n ka, pou n ka konprann sa m pral di l la. Ann tande. E Fernando ap bay yo, se enfòmasyon ke cnn ap bay la kounye a, pou ki rezon m bezwen al tande yon nèg kap pale de coronavirus pandan se tan m gen cnn la? Ok. Sela vle di sou va, misye di, ann antre nan kontèks dè mo. Ann rantre nan kontèks sa Johnson di an. Johnson di, pou ki rezon l oblije al tande yon nèg kap pale de coronavirus pandan se tan li ka al sou cnn lap jwenn menm enfòmasyon yo. Johnson banm, banm, banm, banm, banm korije kay ou la a. Premyèman sa Johnson, premye erè Johnson fè la, li montre w ke li pa sipòte ayisyen, li menm li sipòte blan. Ok? Misye di w, li si, li pa, e pa kòm si sa, si sa Fernando t ap fè a pa bon, ou te ka di m ou p ap pran blofè, ou p ap tande blofè, ou p ap tande yon nèg k ap ba w manti, ou pral pran verite a kote l ye a, m konprann. Paske lè w konn, lè w pa konn yon bagay, lè yon moun di yon bagay ki sou w, fò w rale telefòn ou al sou Google. Wal sou Google wal gade pou wè sa moun nan di a, paske w gen Google. Ou dakò. Lè moun, Humm, ou si e sa? Banm gade m wè, banm tcheke. Ou rale smart telefòn ou, ou rale telefòn entèlijan w al sou Google. Men si sa moun nan ap di a accurate, si sa moun nan ap di a se sa, kounye a w fè moun yo, wap, wap dekouraje Ayisyen al gad, pou pa gade Fernando ankò pou yal gade cnn. Wap dekouraje ayisyen poul pa gade on frèl ki son fyètel kap fè 20 mil si blan an ap pase Facebook lan li voye jel li wè on moun kap fè 20 mil moun lap etone gen blan aktyèlman la lese mwa vou dire kelke choz gen blan aktyèlman la medam e mesye lè Fernando dan lè ki mete ti kas entèprèt nan zòrèy yo pou entèprete tout sa Fernando ap di wi ou panse Facebook lan konsa konsa Facebook pa konsa konsa Facebook la pou rete. Ou gen Facebook, ou gen YouTube, ou gen Google, ou gen Apo. Bagay sa yo la pou rete. Ou wè MySpace vini l ale. Sa a vini l ale. Mwen wè, ou wè, konn sa k fè m pa di Samsung? Se paske Samsung se pou Sony l ye. Men w gen Apo, bagay sa yo, depi yo vin la pou rete, enben gouvènman otomatikman l enpoze l. Gouvènman an foure pye ladan li, gouvènman an foure bouch ladan li di bon sa a fò n gen kontwòl li. Atò w panse djo, ou panse on nèg k ap fè 20 mil, anben sou Facebook ou a la gen bagay ou di, ou wè sa m ap pale la m gen dwa pale la, si m ap fè on moun trèt, m di m ap tire, m ap sesi, m ap sela, ansanm avèk IP adrès entènèt la m gen dwa ret konsa epi pòt mwen frape FBI, cia oubyen polis debake la vin pran m wi paske yo ka track kote m ye an wi. Vin antre nan studio a la vin pranm la ou panse ou panse Fernando ki gen 20 mil moun kap gadel la yo pa gentan gen kontwòl li? Kiyès sa? Sa lap di? Poul gen tout moun sa kap gadel lè nèg la fin fè yon live lap fè 150 mil moun plis ke 100 mil moun 100 mil vyouz ki wè live lan ou panse konsa konsa? So sela ve di cnn paka fè 20 mil vyouz Anderson Cooper Anderson Cooper te gon emisyon la l paka plis moun misye fè se te 7 mil 8 mil moun wi Anderson Cooper te gon emisyon lè misye live sou Facebook se 6 a 8 mil moun menm 10 mil moun Anderson Cooper pat ka fè kounye a nou gon ti ayisyen ki se Fernando Estime kap fè 20 mil moun ki montre nou ke l posib se te medam Blondedy Ferdinand ansanm avèk Lè Florence, lè medam sa yo live yap fè zen, ou konprann, ki te konn ap fè 13 mil, 14 mil, 14 mil moun, anpil nan yo se wobo tou, anpil nan yo se te wobo paske yap pwouve men, yap moutre men konbyen moun yo fè men yo pap janm moutre w statistik lan kote ki make paid ou di mwens òganik lan. Pou moun ki konn Facebook fò w gen Facebook manager pou konprann sa. Yo pap moutre w li, yap moutre w ti son yap make anlè a, 17 mil moun, wee nou kraze lit la. Non, poste statistik Facebook lan ki sou paj manager a ki make Organic ou di mwens paid. Sim wèl make zero paid organic lè sa map baw respè. Fernando m Fernando bon ou wè Fernando sanble yon moun ki nan peye pou fè views. Se pèp la ki mache dèyèl li di ey kotem ye la si Sete pranm la ou pral tande gen yon seri de moun anba live la kap vin dim konsa yo fè rapid fè rapid fè rapid wi baz paske Fernando pral moute danlè la se pèp la se pèp la mezanmi men jounen jodia map di n sa Johnson Napoleon kounya rantre nan yon kanpay pou li destabilize Fernando, pou l di 400 mil moun kap swiv li yo pa al gade Fernando, al gade cnn pito, pandan se tan cnn paka fè 20 mil vyouz. Lap moutre nou ke pou l kra, pou nou kraze pwodwi lokal nou an pou n al pran sak deyò a. Kòmsi cnn paka gade Fernando tou poul tradwil? Cnn paka vin pran bèt nan men nou tou? Kòman fè se nou menm sèlman ki toujou ap pran nan men blan? Nou paka ofri blan an tou? Menn gen Fernando la. Poukisa ou pa di, ou pa envite ti ameriken an, ti blanch lan, poul vin tande yon nasyon, yon ayisyen parèy ou kap bay enfòmasyon sou kowonaviris avèk enfòmasyon sou tout rès mond lan? Kounya nou ta gen blan, nou ta gen sesi kap gade nou. Dayè Fernando deja son nèg ki son diplomat entènasyonal. M pa konn sin konprann. Poukisa w pa poukisa w pa envite ti ameriken ki vin nan kolèj ou yo, poukisa w pa envite lòt nasyon, di ey m gon nèg la k rele Fernando, menm jan mwen fè l, menm jan Philippe Saint Louis fè l, menm jan anpil lòt nèg fè l, menm jan BS fè l, respè pou BS, menm jan Zagalo fè l, menm jan Dadou DYS fè l, menm jan anpil lòt nèg dakò ke se Fernando l ye! Men ou vin la ou bon live ou kanpe wap di konsa ke o wi poukisa ou oblije ap gade yon nèg kap pale de korona viris avèk pèp li avèk pèp li nan lang matènèl pèp li ki se kreyòl kounya pou rete pou di Pandan se tan ou gen cnn la a, men kontèks lan, kontèks, men nan, men nan ki kontèks msye lage l sa vle di kontèks lan senp, pa gad Fernando, al gad cnn, al gad cnn pito k ap bay menm enfòmasyon, men gen yon bagay ou bliye Johnson, Fernando ba li nan menm lang Ayisyen pale ki se bon kreyòl la. Fernando ban nou eksplikasyon. Lè m ap monte sou cnn li di m, li ban m chif, Kowonaviris, li banm chif moun kowonaviris touye, chif moun ki afekte deja, ki enfekte padon, li banm chif, cnn pa banm eksplikasyon, li pa dekòtike, Fernando li menm, li non sèlman li banm, cnn pa pral de, bon bon, li ban mwen nan lang, li banm enfòmasyon sou kowonaviris, li ban mwen l nan lang pou m konprann, lè l fin ban mwen l nan lang pou m konprann li eksplike m li. Sa poko rive w lè w te lekòl, pwofesè a fin fin fè w, ou konprann, li fin disène w oubyen li fin ba w enfòmasyon epi w di, chè mèt, m pa konprann. Epi si l gade l wè se sèl ou menm ki pa konprann, gen lòt moun ki pa konprann, li reponn kesyon w lan. Oubyen, gen nan nou menm ki konn rete apre lekòl pou pwofesè a esplike nou sa l sot di a. Tandiske liv la nan men nou wi. Liv la nan men nou, nou li l, nou pa konprann li. Nou li l, pa ke, e pa ke, e pa ke nou pa konn li non, kòm nou se yon pèp besik, kòm nou se yon pèp ki pa menm fè kindègadenn. Men nou jis pa konprann sa n li an, dèfwa nou oblije ap ret tann, menm isit Ozetazini, m raple m te nan kolèj, m fè sa ni nan high school ni nan kolèj, m ap tann lè lekòl lage, epi pou m ap parèt devan pwofesè a, devan teacher a pou m ap di, konprann, eksplike m sa, m pa fin twò konprann ni, epi li eksplike m ni, li pran san l. Pa gen bagay pwofesè renmen konsa. Enben se sa Fernando ap fè pou nou la wi lepèp! Se sa a Fernando wap fè pou nou la le pèp Jolson Napoleon ap mande nou pou n pa gade Fernando pou n al gade cnn kap pale lang blan an sa vle di sa a son mantalite esklavaj nou renmen Mister blan an tèlman tèlman n renmen Mister blan an wap voye nou pou n al gade ansyen master pou n al gade master a sa genyen bon m di nou ti bagay nap pale de rasis Pi gwo rasis se pèp nwa wi, paske nou fè rasis la antre nou. Se tèlman nou rasis ou wè nap fòse yon lòt moun al douko, chanje koulèl, al bleach, dekale po wi. Paske pi gwo rasis la se nou menm. M pa konn si n konprann. Nap gade moun sou aparans, nap souzestime moun. On nèg ki se on. Diplomat, ou ta sipoze fyè a chak fwa nou gen yon Ayisyen ki fè yon efò k vin yon bagay demen si Dye ve. Paske nou gen twòp nèg mezanmi k pat fè reto, k pat fè filo, k pat fè inivèsite, ki jodi a ki senatè, jodi a mezanmi ki depite, jodi a mezanmi ki prezidan k ap dirije nou. Men si n gen yon moun mezanmi ki diplomat, ki fè efò, k al lekòl, k ap reprezante nou, ou konprann, entènasyonal, ou konprann nèg la nan tout entènasyonal, l ap rankontre avèk prezidan, minis lòt peyi, poutèt kisa mezanmi, nou sa pa ka fyète nou? Ou oblije non sèl, bon, Dèfwa Johnson map aprann ou pou konnen lè pou fèmen bouch ou, lè pou pa pale, avèk lè pou pale brother. Wè la a, ou pa oblije montre moun, la ou montre moun vrè vizaj ou. Ou montre moun egzakteman kiyès ou ye. Ou montre moun ke yow, you don, ou pa, ou pa pratike sa wap preche a brother. Ou pa pratike sa wap preche a zanmi m. Kòman w t ap santi w si m di yon moun, A mezanmi, pa al nan Azur College, ale nan PBCC pito, ale nan FIU pito paske poukisa m oblije al nan yon lekòl ayisyen e pandansetan m gen FIU la, pandansetan m gen PBCC la, pandansetan m gen kolèj ameriken la pou m al pran pou ap pale m de medikal. Mezanmi, poukisa, akwabon m pral pèdi tan m chita nan yon klas nan Azur College pou m ap tande Mezanmi, ban m volim! Ban m volim!

M pa vin joure w blòdè. M ap pale ansanm avè w. Kòman w t ap santi w menm jan w ap di moun, poukisa pou m ap gade yon nèg k ap pale de kowonaviris pandansetan m gen cnn la a? Pandansetan m gen cnn la a pou m al tande yon nèg k ap fè 20 mil moun, pandansetan cnn pa ka fè 10 mil moun, w ap voye m al tande cnn nan yon lang ke m pa konprann? Lè m kòmante anba cnn, cnn pa kòmante bak. Lè w al nan paj Fernando a, ou kòmante anba paj li. M wè l kòm, m wè l fè entèraksyon bak. M wè l kòmante bak ansanm avèk fanatik li yo. Kòman w t ap santi w menm jan w di moun, pa al gade Fernando, al gad cnn pito, e si m ta di lepèp k ap gade m la a, pa al nan Azu Kolèj, pa al nan Napo Depo? Poukisa w oblije al nan Napo Depo pandansetan w gen Walmart? Poukisa w oblije al nan Napo Depo pandansetan w gen sem? Yeah How would you feel? Kòman w tap santi w? Pa al nan Azur College Poukisa m pral nan Azur College pou m chita devan yon Ayisyen k ap pale m de medikal pandansetan m gen inivèsite blan yo la m te ka al nan inivèsite blan yo pou m ap pran men medikal la pou m ap pran kou a pou m ap pran klas la Hein Ebyen e menm bagay la wi brother Kè w tap santi w? Kounya w te konn sa pral di? Ou ta pral di yo wi Ayisyen pa sipòte Ayisyen pandansetan se sa w ap fè la w pa p sipòte yon Ayisyen parèy ou Wap dap nou trete l de ti individu? Nou trete l de senp individu? Guy wewe te di senp individu men ou pale de basic ou chanje mo a men e menm bagay la menm bagay la ou chanje mo a ou chanje mo a ou konprann sa m vle di w lan so ou trete l de yo blòdè M renmen wè lò tande nap monte nap moute sou on fo vizaj, nap monte sou on fo karaktè, on karaktè ke nou envante, on karaktè ke nou envante, on karaktè ke nou achte, on vizaj nou kache dèyè on vizaj, medam e mesye, jenès la, m renmen pou n sesi, jenès la, m renmen pou n sela, chak ton ti, m se, Johnson, dekwa se ou menm ki te di, chak, e ou ki menm ki toujou ap di sou live ou yo, chak ton on ti jèn Reyisi nan vil li vin on bagay nan vil ou fyè. Son ti jèn wi ki diplomat. Fernando son diplomat li ye wi. Mwen menm m pa diplomat m kontan wi m gon ayisyen ki diplomat. Poukisa wap voye wap voye m pou m al jwenn pou m al sipòte ameriken an pandan se tan m gen ti ayisyen an la ki diplomat pou m pa fyè a. Se plezi m wi lè m nan travay mwen menn. Se plezi m menn pou m ap montre moun Fernando pou yo di m who is this guy? I'm like hey is the Haitian diplomat man. Oh really? Yeah he's a Haitian diplomat Damn he got one hundred thousand views What the hell is he talking about man He's talking about the coronavirus Damn really? Gen blan la a kap mete ti kas Entèprèt kap entèprete sa Fernando ap di an anglè an fransè an español nan lang pa yo wi Ou konn konbyen lòt nasyon ki anba ki anba live Fernando a? Ki yon santi w blòdè?